Vrè evolisyon gen nan disparisyon msye an. Sa ankèt la revele jiska prezan. Bon, nou di yon ansanm de bagay deja. E toutotan m di w ke nou pa gen rezilta de test adn nan, nou pa ka pale de idantifikasyon. Demach la se apati de enfòmasyon sèvis de ransèyman an te ba nou. N ale nou rekipere de rèst non Charnier anwo a. Mentnan koulye la se tès adn nan ki pou di si se misye si se pa misye. Nou ekipe sifizamman pou fè tip de tès sa yo isit? L ap fèt aletranje.
L ap fèt aletranje.
Sa di ke lè pyès retwouve, la n ap pale de zosman ke yo te jwenn semèn dènyè lan? Yes. Y ap etidye sa aletranje. Nan konbyen tan ou panse ke nou ka jwenn rezilta a? Polis entènasyonal ka ban n kout men ladann nan. Gen demach k ap fèt pou li kapab ban nou kout men an dans un temps relativement court. Men nou pa kapab fikse yon delè. Men il n'était pas que ça, il n'était pas question uniquement des ossements, te genyen des vêtements, yo pale nou tou de yon chapo ke yo te jwenn, eske, eske pyès sa yo ede, eske pyès sa yo ede? Wi, gen de verifikasyon ki fèt otou de chapo a an patikilye, men mwen pa konn kisa k soti ladann paske madanm misye te genyen pou l te vin idantifye chapo a, ki vrèsanblableman li te fè foto avè l e ke yo rekonèt li. men m pa konn kisa polis jidisyè yo jwenn sou kesyon sa a e ki eleman tou ke n kapab jwenn an tèm de baz de konparezon avèk chapo sa a. Men vrèsanblableman se vè fanmi misye ke yo pral dirije yo pou yo gen baz de konparezon d'ADN nan.
Frantz Lherbo, jodi an nou gon enstitisyon polisyè ki. ap fonksyone ki fè anpil efò tou sitou di kote de dcpj Mose di l konsa men pral gen lòt pwoblèm dè bandi arete dè bandi libere men gon lòt pwoblèm fondamantal dè zankèt seryèz kijan wap pral mennen yo si w pa gen anpil bon m pa pral di ke la medsin legal kaze inegzistant an ayiti men wap admèt ke

Ou gon ribrik ki rele ankèt jidisyè epi ki di men ki valè ankèt ke w mennen epi men ki rezilta yo ye. Donk m panse ke avèk sa a n ap kapab diminye pèsepsyon de ankèt se poursui a paske sa va e revyen. Paske le fèt de parèt, prezante de twa moun, di entèl arete, entèl arete se pa sa lelusidasyon. Lelusidasyon se ou mennen yon ankèt, ou apwofondi ankèt la, Ou arete 2 moun, ou voye yo devan lajistis epi pwosè fèt. Avèk tout eleman dankèt yo. Donk, e sesi nan tout tip de krim. Ok. Krim finansye, krim de san, tout krim. Donk, il faut ke moun yo pa panse ke pa gen anyen ki fèt pa egzanp o nivo de la polis jidisyè an matyè dankèt.

M pa konn kiyès ki pi redoutab pase lòt, men toujou ètil ke s on zòn ki fè moun pè. E m menm sonje menm aprè de menm aprè ou pandan 2004 yo te yo te pale anpil de zòn sa yo. Evidaman gen anpil chèf bandi ki tonbe, gen anpil ke yo arete tou, menm si gen yo libere e e ot, men Gran Ravin rete yon yon li kreye psikoz lakay sitwayen yo. Mentnan. Genyen lè dènye zevenman 2 novanb dènye ki jiska prezan poko gen anpil limyè ki pote sou kestyon sa. Jounalis lan disparèt, yo di ke se pa jounalis lan sèlman ki te disparèt, la si w gen dè presizyon kapab ba nou l tap bon tou, yo di ke te gon moun ki ta avèk li, yon motosiklis ki ta mouri. E èske gen moun ki reklame, ki revandike ou ankò ki ki pale de yon moun yo gen ki disparèt tou anplis jounalis lan, nou pa konn sa, men se ta 2 moun ki ta disparèt selon lapolis. Mentnan di di nou, malgre malgre enkyetid sa a, kòman nou eksplike m operasyon sa a te fèt avèk tan de fasilite pou n rive sou charnye an pou n al pran les restes de je ne sais qui sur place?
La polis se la fòs regilyè nou pa gen kote ke n pè antre e se sa k fè mwen mwen pran prekosyon m pa pale de zòn de non dwa gen de zòn ki trè difisil kote ke nou konnen gran ravin gen yon sitiyasyon sosyo kriminèl ki ki ki trè riske e ke se pa yon kote ou kapab avantire w o pti bonè si ke w pa rete nan katye a sèt en fèt e la polis oblije konpoze avè l Dènyè operasyon ki te fèt la, nou t al asire moun ki pa nan gang, ki pa kriminèl yo, ke lapolis pa lage yo. Paske s on kote moun ap viv, Zoe Guilher te di sa, on kote moun ap viv, lapolis an plen milye urben pa kapab abandone l tou bay moun a zam. Nou konnen ki sa k te pase, nou p ap retounen sou yo, sa tourne a on mini drame. Ok.

Kontre moun ki fè yo a, aktyèlman la a gen frè frè youn nan nan viktim de lapolis yo ki an kaval, se paske lapolis vle dekante kestyon yo. Nou pa nou pa genyen pou nou nou pa vle ke polisye nou yo gen pèsepsyon ke lè ke yo fè travay yo, yo pèsekite. Sa fò w jere l anndan kò w la. Sa nou mande. Nou mande pou polisye a lè l ap entèveni, li entèveni de manyè pwofesyonèl. E nou pa genyen tou pou nou ap agrese vèbalman lè rezo de dwa imen paske eu ils font leur travail. Lapolis fèt pou l entèveni, men lapolis dwe pran tout prekosyon pou l pa anjandre de domaj kolatero ki kapab repèkite sou enstitisyon an li menm. Sesi di. A pati de sitiyasyon sa a ki li pral predetèmine silans ki genyen sou zòn nan an jeneral. E ka jounalis la vin soulve, si w vle, yon pwoblèm ki te egziste deja. Lapolis antre paske lapolis pa rekonèt zòn de non dwa andedan peyi a. Menm lè ke gen zam, n ap antre, nou se fòs regilyè, nou pral fè sa pou n fè epi nou soti, avèk tout lè prekosyon ke sela enplik, ok. Donk, se sa egzakteman ke nou fè, e si pou nou gen, si pou nou tounen, nap retounen ankò, paske se wòl nou, pa gen katye ki dwe yon defi. pou fòs regilyè, dotan pli ke sosyete a li menm se lapè ke l ap chèche. Wi men komisè, komisè Lorbeau, m bi, anfen, m byen konprann eksplikasyon yo, m byen konprann pozisyon w, menm jan ke lapolis pa rekonèt ke gen dè, dè zòn, ke ta gen dè zòn de non dwa, e lapolis byen plase pou l di l pa rekonèt sa, puiske leta se li ki gen monopòl vyolans. Men, anpil moun ka di tou ke

Sa vle di egzakteman son espas ki abitye tiye moun epi abandone yo. Lapolis pa rekonèt zòn de non dwa men kòman lapolis fè admèt ke genyen yon charnye preske nan dizon a kèlke kilomèt di syèj de la prezidans. Lapolis pa admèt anyen, lapolis dekouvri yon sitiyasyon. Ok. Lapolis te kapab prezime ke genyen tip de sitiyasyon sa yo kap devlope nan zòn sa yo men lapolis pat ka atann ni ke l pral jwenn yon kote ke spesyalize kote ke bandi konn al tiye moun. Sa lapolis ka di, se ke kelkeswa krim ki komèt, li e devwa l pou l asire l ke li pa rete enpini, ke l fè sa pou l fè pou lajistis rann pa rapò a sa k fèt la. Sou ka jounalis la, si l save pa egzanp, si l è avere ke se misye efektivman ke yo jwenn anwo a, il faut que moun ki fè yo a yo reponn yo reponn de sa. Se se nan yon sosyete ou pap ka anpeche tout bagay. Men mentnan se la force de l'autorité légale ki pral detèmine eske sosyete a ka kontinye fè konfyans Eske sosyete a li menm li aksepte ke gen de fòs ki la e ke li menm li pa pral fè revanch pa rapò a sa k rive l? Donk lapolis la pou l bay garanti sa yo. Mèt Landino, m deside fèmen, refèmen premyè pati emisyon an avèk pwen sa a, lanons M ka di anons oubyen pwomès du kòmandan an chèf ke Gran Ravin pral pasifye. Ok. E re, mwen wè anpil reyaksyon sou, sou, sou pawòl chèf la pa rapò a, a, a, a sa ke l ta konsidere kòm devoir de la police de assurer l ke gen yon seri de moun a zam ki pa pran yon ekip lòt sitwayen an otaj nan yon zòn particulier. M panse ke li natirèl. Li natirèl paske monopòl de la vyolans ou sot di la lejitim. Se nan men lapolis ke li. E nou pa atann nou tou fò ke pral gon bagay spektakilè kote ke paske nou gon tandans tou prezante kestyon yo sou yon baz manikeyèn Se yon baz fwontal e ke ou elimine fizikman moun kap poze pwoblèm yo. Li pa oblije poze konsa. Strateji pa n, metòd pa n, m pa pral revele l la, menm jan chèf la li menm li fè yon deklarasyon ke l atache avè l e li pa bay delè ni tou l pa di kòman l pral fè l. Nou pap fè sa tou. Ou ka konprann ke si w fè sa, se kòmsi w ta di nèg la, monchè E men sak pral pase. Jete w. Jete w. Ou konprann? Or nou pa nan, nou pa nan dinamik sa. Non men eske si l jete l, eske si l jete l sa pap fasilite la tach a la polis? Peut-être.
Alors je parle, je, je parle du bandit. Non non, euh, du principal ou bien des peut-être, bandits. peut-être men li gen pou l reponn. Donk je, jete l la, menm si l jete l fò w cheche l. Nap pale de jete.
Donk li jete l. Li pa nan zòn nan ankò. Non men pa bliye ke lap jete l avèk tout materyèl li. Lap jete l a tout zam li. Lap jete l a tout bagay li. Donk Li pral kreye de nwizans de lòt kote.
Gen moun ki panse, gen moun ki panse ke lapolis te gen dwa mande popilasyon sivil lan evakye zòn nan, yon fason pou yo menm yo te ka jere kestyon bandi yo. M tande ou fè refleksyon sa, e sa m pral di w. La ou nan yon lojik frontal. Pur. Menm jan Bashar al Assad mande pou yon seri de moun nan Ghouta Oriental la soti epi l pral bonbade. Ou konprann? Lojik policière la li netman diferan. Nou pa fonksyone konsa. M pap m pap m pap tire twòp sou kòd la. Nou pa gen otorite sa a tou. Pou nou mande moun evakye. Non, se pa yon operasyon militè ke l ye. Ou konprann?
Ok. E nou gen kolaborasyon popilasyon an laba a?
M ka di w ke nou gen, nou gen de ransèyman. Nou gen de ransèyman fyab, sur. De sèvis nou.
Otreman di, nou prezan laba. Wè, de sèvis nou ki gen. Eske m ka di nou prezan laba. Ki gen de baz
denfòmasyon ki ase fidèl.
Donk, ou panse pasifikasyon an ap pran tan?
M pa ka di w si l ap pran tan a si l pap pran tan. Paske sa pral depann de kisa kisa kisa ou atann de sa n rele pasifikasyon. Lè ke n ap pale de pasi. Ou ta renmen m di w sa m atann? Ou ta renmen m di w sa m atann? Wi, m ta renmen konnen. Nou atann ke Gran Ravin li menm jan avèk tout lòt kote. Ke moun ka sikile ladann san pwoblèm. Moun sikile ladann. Sof ke gen yon gwoup de moun ki deside ke se yo menm ki pou. Pòtpawòl.
ki pou fè bagay yo se yo menm ki pou pran l. Wi moun sikile ladan l. Kisa moun yo manje? Yo sikile. Sof ke yo gen yon pwa sou do yo ki se yon ekip nèg ki deside ke yo pap mache nan menm lojik a tout moun. Y ap enpoze lwa yo. Donk lapolis di ke sa a li pap aksepte l.
Gen anpil moun ki toujou di, ki toujou gen yon lòt lojik lè y ap eseye konprann oubyen entèprete sa k ap pase dans sè zone dite de non dwa. Menm si w pa dakò, yo toujou nan refleksyon yo akize dè politisyen, akize leta ki pa prezan. oubyen ki pa gon prezans make sistematikman nan zòn sa yo, e kote ou gendwa fin arete de bandi jodi an, men ou tou ou arete epi ou tou kite pòt la ouvri pou gen dotre rezo ki rekonstitiye, paske Jan sosyete, jan nan zòn sa, jan moun yo ap fonksyone an, ou ta gen lenpresyon ke se pa de moun ki gen aksè a anyen. E ke moun ki chèf la, se moun ki ka ba yo kòb pou achte yon pòt diri, yon pòt pwa e otre. Leta a pa prezan, politisyen ap itilize moun sa yo, jèn sa yo tou pou fè vyolans sou dotre gwoup, se politisyen ki ba yo zam, ki ba yo lajan pou yo achte minisyon e otre. Vwala, vwala le defi ojodwi. L ap di defi moun sa yo ke nou di ke nou pral dezame, zòn sa ke nou antann pasifye, kòman nou pral kòman kòman nou pral fè, kòman nou pral aranje nou pou ke nou rezoud tou anfèt sèt kriz dan tou sè aspè tankou jan m sot di l deja Frantz Cherbourg. Lapolis p ap ka rezoud li nan tout aspè l. Nou p ap bay tèt nou manti. Reyalite sosyo ekonomik ke moun yo ap viv la mete yo an sitiyasyon de prekarite. Repons sa a lapolis pa genyen l. Lapolis gen repons a sitiyasyon kriminèl k ap devlope ladan l lan. Mentnan, si jamè, si davanti, lè lapolis travay anlè a, li pasifye l, gen de sèvis sosyo k antre, gen de lòt altènativ pou jenès kap viv nan zòn nan rantre, menm lè ke relyèf la trè difisil, etc. Moun yo pa gen aksè a yon ansanm de sèvis, si ke gen yon ansanm de sèvis ki rive jwenn yo, e ki pa depann de moun ki a zam yo anwo a, sa ap ede lapolis pou l pa oblije retounen anlè a ankò. se swè sa a ke lapolis ka fè. Men le volè kriminèl sèlman se li menm ki enterese. Natirèlman, nou pa pèdi de vi ke pwoblèm sosyal yo ki genyen nan zòn nan, sitiyasyon de prekarite a, li enpakte nivo kriminalite a tou nan zòn nan. Men nou menm se sou pati kriminèl la ke nou kapab aji. Donk la si m ta byen konprann, Francois Bou, se ke

se kote sosyolojik kriminalite a ke kriminilòg yo, yo menm yo atake. E gen plizyè lekòl, w ap wè gen ki montre w ke se dezòganizasyon sosyal ki kreye kriminalite tou. Ou konprann? Lekòl de Chikago, pa egzanp, montre sa. Gen de bagay, se nan enstitisyon de baz yo, ki kreye l gen kriminalite finansyè la pa egzanp se teyori de la l asosyasyon diferansyèl ki montre pa egzanp ke depi ke yon gwoup moun ki gen kòb oubyen nanti reyini nan yon kote y ap fè biznis yo gen yon solidarite natirèl donk si tout gwoup la balanse nan kriminalite finansyè, si yon pati balanse, tout rès la ap balanse. Ann pran pòz enpi n ap retounen pou n eseye konprann kesyon an plis e pou n wè ki jan n ta fè naitre l'espoir, par exemple, atravè sa k ap di, atravè lèzanons, sitou pou lèjèn,

e nou eseye konprann li. E nou pale tou de entèvansyon ki fèt resamman ki te mennen nou nan Charny an, ki te pèmèt ke nou dekouvri de rest imen nan zòn nan. An fèt, sa n te jwenn?
Sa n te jwenn? Mwen, selon sa ke yo rapòte, m paske m pa t sur plas, se de Lè ke yo pale de Charnier, bon, se, sè petèt yon trè, yon trè gran mo. Men se yon zòn ki izole ki bay enpresyon ke aktivite sa a konn fèt nan zòn nan. Rès ke yo jwenn nan, se yon rès ki ase fre. Ok, e se sa k esplike ke nou, nou, nou, nou mennen l nan laboratwa, polis syantifik mennen l nan lab, ap mennen l nan laboratwa. Lè nou di rès, èske se yon kran? Non, ou jwenn femur, des femurs.
Des femurs. Yeah. Donk, sa, sa ta vle di kisa? Sa ta vle di ke se yon moun ke yo te, se, se yon moun. Frèchman asasine.
Ke frèchman asasine, mitile. Men, wi, mitile, men, e, e, ke yo pa t pran swen tou, e sa k fè n pale de Charny, ke yo pa t pran swen antere a yon pwofondè kote ke bèt pa p jwenn li.
La a nou kab pale, Frantz Lerbourg, de yon manifestasyon de sovajri e de barbari. Ou panse ke la misère ou la pauvreté te kapab ta kapab yon mobil ou ankò prensipal koz ki ta fè yon moun aji de la sorte? M pa panse gen lyen dirèk antre antre pauvreté e sa. Men imen an li menm, m p ap avanture m nan yon analiz antropolojik oubyen ke antropoloji kriminèl li menm te kapab etidye, men m panse ke gen de moun ki gen pi gwo dispozisyon a etre kriminèl ke yon lòt, tou kòm gen de moun ki pa janm bay enpresyon ke l ka kriminèl epi yon sikonstans fè l vin kriminèl. Ok. Mwen pa p antre nan detay sa yo, sof ke,

nan zòn nan, li gen yon sètèn rekonesans enpoze ou ou voulu ke ke li li jwi de yon sètèn rekonesans tankou yon Woben dè Bwa nan zòn nan. Donk privilèj sa yo nèg la prè pou pou pa pa prè pou l pèdi l pou anyen. Donk sovajri ke la epi nan ka jounalis la si si n ap retounen sou sou sou sou ka sa e vrèsanblableman e e se Se yon moun ke yo pran pou yon enfòmatè. Ou wè? E di, nan yon milye kriminèl yon moun tonbe ou idantifye kòm tèl, ou pa gen anpil chans de survie. Ok? Donk, e nivo kriminèl la, nèg la pou santi ke l gen valè tou, depi l vèse dan la kriminalite, pou l ka santi ke l son Cade, yon nèg ki metrize milye l. Donk, regilasyon nan milye sa yo se lavyolans. Tip de regilasyon an se lavyolans. Se menm jan tout goumen ou tande a se paske gen yon seri de nèg non sèlman ki bezwen kenbe tèritwa yo men ki bezwen montre tou ke se yo menm ki fò. Donk, lè sa a pa gen limit nan vyolans lan. E zam nan se yon fasilitatè. Si yo pat fèl. Dayè nèg a gendwa gen zam li deside pa tiye a zam. Se pou monte nivo kwyote ke li genyen nan li menm ke l kapab enpoze lalwa l avèl. Eske eske wap fè wap fè nou konprann ke moun sa yo yo ap fonksyone paske leta fèb? Mond sa y ap fonksyone nou dwe rekonèt ke menm si l pa nòmal men n dwe di bon yo la menm jan ou gen de zòm ki nan Daesh ou gen de zòm ki nan Al-Qaida gen de zòm ki di ke li menm se yon teworis li ye gen de moun ou di ke misye li menm li li ni vyolè pa egzanp donk nou dwe kòm si m ta di w aksepte ke nèg sa yo yo gen dwa de tiye paske se konsa yo ye leta fèb. Donk, yo la, fò n rekonèt yo la, fò n konpoze avèk yo. M ap pran prekosyon, byen ke eta fèb la se yon konsèp ki trè devlope nan rejyon an e nan literati de gouvènans dan le mond jodi a, men m ap pale de feblès de kontwòl sosyal. Yon nivo de kontwòl sosyal ke ou pa genyen ki fè ke e. gen yon sètèn libète ki pran nan yon seri de domèn, nan fanmi, nan lekòl, nan tout enstitisyon yo, ki fè ke deriv la lale e peryòd ki te charnyè an nan vi, nan dènyè ane yo, se te peryòd 86 la. Durkheim ap rele sa li menm anomi sosyal. Yon ordre de chose disparèt e li pa gen yon sibstiti rapid ki pou pran. Lame demobilize, pa t gen yon lame ki ranplase l toutswit. Du coup emèje yon ekip ame e seigneur de guerre, ke n ka rele yo konsa. Ok? Donk fenomèn sosyal sa yo, se pa, sa n ap viv la, se yon aboutisman e se yon tantativ de reprise en main

Se prensip de la continuité de l'Etat ke pawòl sa, slogan sa a bay. Donk, menm lè ke gen chanjman de gouvèneman, gen chanjman de rejim etsetera, gen yon ansanm de aki andedan yon Leta ki pa dwe remèt an kestyon ditou. E sekirite se yonn ladan l.
Eske nou dwe konprann, Frantz Lobau, si se pa sa w a di m, jodi an la a, Kòm se Gran Ravin ke de e de li nap pale jodi an, e nou pa, ou pa, ou, anfen, ou pa janm rate okazyon pou di ke gon kontwol ke leta pa genyen nan zòn nan. Eske sela ve di ke si jodi an la, nou desi, leta deside mete des strikti an plas e ke fenomèn nan ap disparèt? Met lekòl, met lopital, met yon mache piblik, mete tribinal nan zòn lan, mete yon sou komisarya anndan an tou, ou panse ke sa ap sifi? L ap fè l rekile konsiderableman. M ap ban w yon egzanp. Rio, Rio gen anviwon 960 bidonvil, sa n rele favelas yo. ok gen yon favela ki gen yon group de kriminèl ki rele kòmando wouj a la pwòch dè jeu zolenpik ke larme te fon ekspedisyon anwo a al netwaye paralèlman gon lòt kartye ki te gen menm pwoblèm yo larme antre tou nan lè de kartye gen yon gen yon ladan yo e lè sèvis sosyo an swivi. lavi nan favela sa a chanje du tout au tout. Men kote kòmando wouj la te ye a, lame annik fè ekspedisyon pinitiv la epi l soti pa gen anyen ki swiv, sa a rekòmanse kòm la pli bèl. Yo te just, e c'est à croire que pouvoir militaire la oubyen pouvoir politique d'alors la, li te bezwen just pasifye pour les jeux olympiques. Ben mwen mwen sèten ke si ke ou antre nan yon kartye ou ou netralize moun kap bay pwoblèm yo, si gen dè dè zakt ki swiv, dè dè zakt sosyo ki swiv, m pa pale de karikati, n ap pale de de de mouvman ensitatif kote ke ou ka apiye sou dè lidè modere nan zòn nan oubyen dè reprezantan deta kankou lè kazèk, azèk etc. Gen de bagay ki fèt, sa ka chanje Non sèlman reyalite a, men chanje pèsepsyon tou. E si kazèk sa yo gentan deja otaj dè bandi?
M ap ba w. Otaj dè bandi, si jamè se ta reyalite a, menm bandi yo konnen se yon sitiyasyon pwovizwa. Li pwovizwa. Donk sa ta vle di ke jodi a pandan nap pale la menm mesye ki enplike nan disparisyon jounalis lan oubyen kap konpòte an seigneur de guerre yo konnen ke. Yo konnen ke gen fòs regilyè. Yo konnen ke yo dan lilegalite. Eske ou panse yo kwè tou ke lèr jou son konte?

M panse Direktè Jeneral la di tout bagay. Si wi, si wi, ce serait quoi cette parole? M panse, alò m pa m pa vle m pa renmen fòmil lapidè paske n ap poze yon kesyon ki ki trè serye e e pa gen voye monte ladan l. S on s on s on pwoblèm ki poze pou yon yon zòn de yon kapital yon yon Yon zòn peri-urbaine ki gen tout difikilte de relyèf li, difikilte topografik li, difikilte de prezans leta, lapolis la, men lòt sèvis yo, si w vle, gen de moun ki pran yo an otaj. Paske le fè ke pa gen yon rezo de distribisyon do potab, pa gen yon rezo de elektrisite, pa gen de ajan piblik ki prezan, ki pote yon ansanm de sèvis, moun sa yo, yo remèt yo a moun ki kapab ba yo l la. Malerezman moun ki kapab ba yo l la, li pa li pa fòseman sen. W ap jwenn bandi ladan l e pwobableman gen gen de nèg ki ap pran kontwòl bagay sa yo depi ke gen kòb ladan yo. Ok. Paske yo menm yo non sèlman kriminalite ke y ap enpoze moun yo, li li gen alakle le pwofi ke y ap chèche. Ok. Viv byen odetriman de tout moun ki nan zòn nan. Ok. Bagay sa a, m pa konnen e, e, e, e, se, se le, se le lot de, de tous les quartiers difficiles de l'Amérique latine malheureusement, nous ne sommes pas le seul. Men, nou menm, m panse ke e nou gen yon adaptasyon pou n fè de, de tip de kriminalite sa yo nan zòn sa yo. Paske gen de kote tou nou, nou stigmatize a defo. e ke nou panse ke se tout moun yo ki nan menm bagay la. Lapolis pa gen pèsepsyon sa. Lapolis konn panse ke gen yon seri de moun ki ap sibi lalwa de yon seri de moun ki gen zam nan men yo. Petèt ki gen de filyè ke yo tire pouvwa yo ladan yo ki ba yo dwa pou fè sa. Men lapolis konnen ke se yon bagay ki pa ka dire. Eske sitiyasyon sa se yon reflè de lechèk de la police ou de l'Etat? Ou poze m yon gwo kestyon. E nou fè efò, nou kontinye ale nan tout katye yo di difisil yo. Mwen, mwen pale de mank de kontwòl sosyal. M pa pale de echèk paske moun yo kontinye ap viv, lapolis kontinye egziste, E Leta, avèk tout feblès li avèk enstitisyon l yo, li kontinye ba yon ansanm, yon sèten nonbo de sèvis. Ka sa a, se yon ka patikilye ki mande yon tretman patikilye. Men, nou p ap reyenvante larou. Nou genyen pou nou gade kòman les autres pays se sont pris pour sortir de ces, de ces, de ces situations. E. La gen moun k ap di w ke chak peyi gen reyalite pa yo. Pa gen pwoblèm non.
Pa gen pwoblèm ke chak peyi gen, sa pa, sa pa anpeche ke ou tire dè leson. M pa di ke w a pral fè kopye kole, ou pa pral fè copy paste. Men menm jan ke gon, gon, gon seri de, de, de aklimatasyon ke w ka fè de yon seri de bagay ki bon de lòt kote, e m pa wè e, e gen, gen yon, gen yon mal être a tire avantaj de kisa yon moun fè ki bon

Ladan yo, se w ap wè tout òganizasyon ki fèt yo, se jisteman pou wè kòman echanj denfòmasyon, de partaj deksperyans e de bòn pratik, kòman l ka ede yon seri de peyi nan rejyon an soti de yon seri de sitiyasyon. Ki wòl ki wòl mesye ki gen zam yo ta dwe jwe avèk lapolis pou pasifye veritableman zòn nan oubyen pèmèt ke moun ki nan sektè sa ap viv menm jan avèk moun lòt kote? Non, premye bagay la e remèt zam nan. Ki sa ki ba yo dwa pou yo gen zam? E ki sa lapolis lan pral pwomèt yo an retou? E pa lapolis ki pou pwomèt yo. Lapolis pa gen anyen pou l pwomèt yo. Lapolis genyen pou li fè sa l gen pou l fè antanke polis. Li pa pral pwovoke, kòm si m ta di w, dè emoraji ki pral mete plis lwil sou dife a pa rapò a ajan pwoblèm nan. Men, si ke ou dwe rive la pou pasifye, ou ka rive la tou. Sof ke, nou konnen ke les retombées de yon ansanm d'action, li ka pli penalizant pou popilasyon an ke ke yon lòt strateji ki pli soup ke ou kapab itilize pou ou soti ladan. E, ou wè, o fur et à mesure ke n'ap pale, ou vle fè m antre nan detay de kestyon de, de konsèp de pasifikasyon. Se, ou ka rann ou kont ke zòn sa a li menm li poze pwoblèm, men antretan, yon ansanm de lòt katye ke yo di ki difisil, jodi a la n'ap pale la a, pa gen pwoblèm ladan yo. Si w ap pran statistik lapolis ke petèt mèkredi ou a gen yon ide sou trimès ki sot pase la pa rapò a trimès avan yo, w ap wè ke sa pa pi mal pase sa pou tout pwoblèm ke n genyen, ou konprann. Sof ke gen yon pwoblèm patikilye e ki ba w enpresyon ke li pran tout atmosfè de sekirite a nèt epi li plonje l ladan l kòmsi tout peyi a gen pwoblèm. Se sekirite. Konprann? Bon, si w ap pran sekirite sou, sou ang miltidimansyonèl li, nou gen anpil pwoblèm sekirite. Men se, n ap pale de sekirite piblik. Se yon pwoblè, se yon, se yon, yon, yon pwoblèm ki relativman metrize pa lapolis jodi a la. Nou pa pale ase de sa, men se de sa kil saji. Wè. Il arrive que la mort du journaliste trennen nou nan yon, yon spiral kote ke nou panse ke tout va mal. Nou pap neglije sa k rive a. Se yon bagay trè grav, entolerab, inakseptab. Men, jette un regard par rapport aux moyens dont nous disposons et par rapport à l'ambiance générale de sécurité. Ou soti chak week-end, je pense, ou al Jacmel. Sa vle di pa gen santiman ke moun yo ap repliye sou yo menm, yo pap fè aktivite yo jan yo konn fè l. Les risques existent et les risques existent partout. Wi men sof ke, sof ke gen de kote ou ap reflechi anpil avan ou pase ladan yo.
Si yon kote pa gen, pa gen aktivite, si yon kote a pa gen, pa gen anbyans, ou deside al nan anbyans, m pa prale. Oubyen si m prale, si m prale Gran Ravin, kankou ou di, kankou n ap pale de Gran Ravin, mwen, se pa milieu naturel mwen pou mwen fonksyone. M gen de prekosyon map pran. Depi yon moun ap soti ou pral nan nenpòt lòt kote ou gen de prekosyon wap pran. Wap wè ke gen yon joint operation yon bagay konsa yo te rele jòk ke mesye Minustah te konn itilize pou yo te kapab oryante moun pa yo sou kote pou yo fè, kote pou yo pa fè. Zòn nan gen dwa pa bon jodi a epi demen l bon. Sa rive. Epi. Sa n rele kartografi kriminèl la, nou fè anpil efò pou nou konstitiye l, pou n konnen ki kote ki wouj e ki repons pou n bay avè yo. Nou nou de plis an plis ap modènize tèt nou teknolojikman pou nou bay tèt nou ansanm de mwayen ki pèmèt nou gen yon longè an plis parapò a menm a evolisyon sosyete a. Paske moun yo p ap tann nou, aktivite yo p ap tann nou. Donk. Nou tou, nou dwe travay pou nou avanse estriktirèlman. Gen anpil efò n ap fè nan sans sa a pou n ale odela de evènman, pou n pa ap kouri dèyè evènman yo tout tan.
Se petètre bon e movè an menm tan egzanp nou pral pran an. Jodi a, ki sa ki anpeche pa egzanp moun Gran Ravin, wè demen yo yon lòt jan si nou konpare sitiyasyon jodi an a sa Site Solèy te ye il y a quelques années. Jodi a, gen moun ki estime ke Site Solèy se youn nan katye, youn nan zòn si w vle, ki plis sekiritè nan rejyon metwopolitèn nan. Eske posibilite sa li egziste tou pou Gran Ravin? Bon, ou pral di m ke gen de leta prezan nan Site Solèy, men pandan yon sèten tan, se te nwa sou blan, Site Solèy te premye zòn ke yo te konn pale de li kòm etan zòn de non dwa. Eske cet espoir li egziste tou, cette possibilité, pa espoir, cette possibilité li egziste pou Gran Ravin?

Site Solèy bon mwen mwen pa konnen ki sa k fè ki sa k fè ke jodi a pèsepsyon antann a chanje e m pa ka di ke se tèl bagay se tèl bagay men sa k sèten. Non li pa antann sèlman pèsepsyon an chanje. Bon si ou gen dè eleman ki pèmèt ou di sa bon mwen menm mwen pa gen eleman k ka pèmèt mwen di sa. Dè eleman se ke m voye plizyè repòtè al fè dè repòtaj sou plas yo ale e yo menm voye envitasyon di vini kan nou vle. Tanmye ki sa m te vle di m te vle di ke e pou l retounen a la nòmal e yon katye difisil, li gen dwa mande mwens ke nou panse nou menm nan tèt nou. Ou wè? Sa vle di moun yo, yo menm yo ta renmen pèsepsyon de yo a chanje. E manifestasyon de pèsepsyon de lòt moun de Site Solèy, se yon bagay tout tan m konn tande jèn ap pale ki soti anndan Site Solèy, y ap goumen pou yo wè si ke yo ta pèsevwa yo yon lòt jan. Men jèn sa yo, se de lidè natirèl ke yo ye. Se de moun ki pote mesaj la, yo soti kote yo ye a, yo vin pale deyò pou fè konnen ke yo menm men kòman yo wè tèt yo. Men yo ede anpil. E m kapab di yo ke vèsan, gon pati nan kestyon an ke yo menm yo pat janm ka trete pou kò yo. Pa egzanp, yo pat ka ale anfas nèg ki a zam yo Pou yo afronte yo dirèkteman. Sa a se wòl lapolis. Ok, fò nou, nou ka fè yon, yon estrateji entegre daksyon, men il faut ke pa youn anpyete sou, sou, sou travay lòt, paske pou l pa bay entèferans ki negativ andedan pwojè de transfòmasyon de kartye sa yo. An, m ap pran yon dènye pwen avèk ou. Jodi an, lapolis lan prèske ap fonksyone pou kont li, li pa gen sipò Minustah ankò. Ki jan sa ye? Travay la pi difisil pou nou oubyen? Nou aprann anpil. Nou gen Minujust, pa egzanp, ki gen yon pwogram dakonpayman e konsèy ke l ap ba nou. Nou ka di se yon Minustah orabè. Men nou pran anpil eksperyans e Se te, se yon bezwen inevitab ke l te ye, m pale sou plato sa a anpil fwa avè w de sa, ki antre nan kad de l'administration de la police. Depi an 2005 dayè, m te fè travay mwen sou sa, ou bezwen yon administration solid ki pou pèmèt ke w gen yon operasyonalite ki meyè. Nou panse ke gen anpil bagay k ap fèt sur le plan. administratif ki e ki ap bay rezilta sur le plan operasyonèl. E minustah ki ki ale a, e pa bliye ke pa gen an, se tranzisyon ki bon. Rupture an jeneral li li pote anpil zòn nevraljik. Ò tranzisyon relasyon n avèk minustah li fèt par minujust e tout sa ke n pran an term de de daki nou konsolide yo e avèk kad nou yo tou. ki divèsifye fòmasyon yo anndan enstitisyon an, n ap pòte yon meyè mesaj non sèlman a polisye nou yo men a piblik lan k ap swiv nou pa rapò a sa ke n kapab fè pou kò n. Paske aprè 22 zan, m panse ke an tèm de polis, nou gen yon sètèn eksperyans ki otorize n a panse ke nou ka fè travay de sekirite a andedan peyi a natirèlman avèk tout lòt patenè ki enplike nan sekirite paske lasekirite nè pa sèlman nan affaire de police. Eske eske ou panse ke nan nan nan dans un mois e gran ravin ap deja pasifye?
Pa gen kout zam pa pa egzanp jodi a la kap ka kap tire se sa m pa sak fè m pa vle reponn ou dirèkteman nou pap fè yon polarizasyon de de de de zam kap tire epi lapolis antre l pasifye se pa sa la sitiyasyon la sitiyasyon se ke gen de gang potansyèl ki andedan an ki gen diferan enterè e ke ki deside pran yon seri de moun nan fe kwaze nenpòt ki lè, se potansyalite an de dezòd la li la. Ti bwa, gran ravin, e, e, e, des seigneurs de guerre ki pran kontwòl zòn nan. Donk sitiyasyon sa a, nou di ke li pa kapab perdure. Il faut ke la polis li menm li, li, li, li di yon mo nan kesyon sa a. sitiyasyon.
Pa mande m delè paske nou pale de sa deja ou di m eske nan yon mwa l ap pasifye. Non m pap retounen sou li. Men kounye la n ap tann moun yo. Non m pap retounen sou li, m pap retounen sou delè a paske ou te gentan di. Bon m t ap eseye wè eske gon bagay ke m ka jwenn. Bon m pa jwenn li se pa grav. Men pwoblèm nan eske l pa rete antye Frantz Herbo lòske se de politiciens et d'autres structures de la société ki ap alimante mesye yo an zam, an munitions et menm ba yo lajan. Eske Koman rezoud ce problème? Nou gen
si tant est, s'il est vrai ke nou nan demokrasi, chanje yo.
Koman? Koman chanje yo? Pa bulletin de vote nou.